Avan m kòmanse videyo sa, ban m pran kèlke segond pou m salye chak fanmi, zanmi, kamarad, frè ak sè m k ap gade videyo sa. San m pa bliye tout abòne m yo. E tout moun kite pataje video m yo sou group ak sou tout rezo sosyal yo mwen di nou mèsi non pam se Chery Jackson byenvni sou chanèl paw la jako news production pou yon nouvo video san pran tan nap rantre nan sijè video a pou jodi an. Kòman pou w aktive yon bouton sabòne sou paj Facebook ou a? E ou ka pa ou ka wè sa parèt trè fasil pou ou ebyen gen lòt moun sa ka parèt trè difisil pou li. Li ka trè difisil pou li pou li aktive yon bouton sabòne sou paj li. Lè moun nan rive sou paj Facebook sa, lap wè li make sabone anbal, nòmalman li wè sabone a parèt konsa, ebyen lap tou abone. Lap pi fasil pou ou pou ou gen plis abone sou paj Facebook sa. Men kòman wap kapab fè sa? Se sa nou pral wè nan video sa. Kòman wap kapab aktive bouton sa sou paj Facebook ou menm ki potko abòne ak chanèl la voye je w anba videyo sa wa wè yon bouton ki make subcry oubyen sabòne peze l lè w wè ti klòch la parèt aktive ti klòch la retire l nan pèsonalize mete l sou tout. Normalman nou pral gade koman nap kapab afiche bouton sa Nou antre sou Facebook Nou prale nan 3 ti ba anlè a La nou pral chèche Yon paj. Mwen menm map chwazi ML tube. Map chwazi paj sa. Paj Facebook sa se ladan mwen pral afiche bouton sa abone a. Se ladan mwen pral aktive l. Nòmalman li parèt konsa. Lè nou wè li parèt konsa kisa wap fè? Ou desann la. Wap wè kote ti je a ye a, vwa antanke, ou peze l. Ebyen kounye a ou prale nan modifye la paj anlè nèt sou bò dwat la ou peze l li vin parèt konsa kounye a sa wap fè eyen ou wè tout sa yo vin parèt la wap al nan modifye wap peze modifye ok nap Peze modifye, la nou pral nap modifye paj la, nap retirel sou sa li ye a ok nou peze modifye, kounya nap chèche e kijan nou pral metel la ki kote nou pral metel pou nou pou bouton s'abonner a afiche ebyen nap pase dwèt nou nap pase dwèt nou moute pou nou rive nan pati nou bezwen an La nou rive sou li. E nòmalman lè ou rive kote ou wè e telefòn nan nan men nan men moun nan ebyen ou wè yon men ki gen yon telefòn ladan epi gen yon vizaj ki parèt ebyen ou chwazi l ou peze l la li vin parèt konsa epi ou peze aplike le modèl anba nèt la ou peze aplike le modèl. Nòmalman li vin parèt konsa kounye a sa wap fè wap peze anrejistre ki anlè aplike le modèl anrejistre ou peze anrejistre nòmalman ou peze anrejistre modèl la gentan aplike ou wè tout bagay ki make la vwa lè modifikasyon ki seron apòte a vòtre paj si vou itilize se modèl wap wè modifikasyon an. Wap wè vwasi wap wè modifikasyon ke wi ok wap klike la ebyen modèl la li aplike ebyen ou peze fème bon pou al wè si modèl la aplike ou kapab vwa la prezantasyon ou kapab peze vwa la prezantasyon ou peze vwa la prezantasyon ebyen li vin parèt konsa. La, si se yon sou yon lòt e sou yon lòt kont ou vin ou rive sou paj la konsa si w potko abòne avè l ak paj sa w ap wè li make s'abonner kòm mwen menm ki kreye paj la sou kont mwen an ebyen mwen abòne ak paj mwen an li parèt konsa son paj mwen fèk kreye yon fason pou m ka montre nou kòman pou n fè sa bon pou mwen wè si modèl mwen ap Aplike byen kisa map fè map dekonektem sou paj mwen e sou kont mwen te ye a m pral metem sou yon kont ki pa abòne avèk paj la kounya la m pral fè rechèch paj la sou lòt kont Facebook mwen genyen ki pa abòne ak paj la ok mwen mwen chanje kont kounya m chanje m antre sou yon lòt kont Facebook. M antre sou yon lòt kont Facebook, l ap mache. Pa bliye ou menm k ap gade videyo sa, pataje videyo a, kite yon like, kite yon kòmantè. Lè w fè sa, ou ede mwen pouse videyo a bay plis moun toujou. Lè sa, ou ede chanèl la vanse. Ebyen kounye a la, m antre sou yon lòt paj Facebook, yon lòt kont. Facebook kem genyen kounya mwen pral fè rechèch paj sa mwen sot aplike modèl la sou li a m sot afiche m sot aktive yon bouton sabòne sou li la mwen pral fè rechèch la sou kont sa ke mwen genyen la ki poko abòne ak paj la pou m ka wè kòman Paj la ap parèt se konsa. Nòmalman depi ou gentan abòne ak paj la deja ou pap janm wè bouton s'abonner a parèt, wap wèl make abòne e si ou poko abòne wap wè li make s'abonner. Nòmalman la map chèche mrtoub chaje chaje paj ki make ki gen menm non an e paj sa map chanje non li paske li gen Trop paj ki gen menm non an. E map chèche pam lan, pam lan m konn e m konn ki foto ki sou li, m konn foto foto profil la men li anba nèt la MRTube la ou wè li make s'abonner sa vle di bouton an li gentan aktive. E mwen kontan ke nou te rete ansanm avèm ap swiv ti video sa mwen renmen nou anpil kòm mwen te di nou se chak semèn map pote video pou nou anpil love peace mwen renmen nou anpil tchaww.